e konsidere misye kòm yon danje pou Ayiti e nou kanpe dèyè sa n di an. Sa k rive se ke pandan ke politisyen ayisyen an Ayiti ap gade peyi an k ap kraze kote ke gouvènman ke w genyen an li pa fonksyonèl e kote ke gang sanse ap dirije peyi a, ou kap wè gon feblès total, e kote ke kominote entènasyonal la tou, ki sanse febli anpil enstitisyon peyi a, pa rapò a aksyon yo an Ayiti, pa rapò a politik yo an Ayiti, achte yon kat pelouz ap gade peyi a kap antre pi fon nan abim, ebyen, Prezidan dominiken an li menm, li ap tou itilize sikonstans sa yo, pwoblèm sa yo ke Ayiti ap fè fas avèk li pou l fè pwen, pou l make pwen diplomatik, pou l make pwen politik. E sesi sou do peyi Dayiti. E prezidan dominiken an, Luis Abinader, li pa janm rate on moman pou l takle Ayiti e pou l pase tèt li tankou son gwo lidè nan Karayib lan. Se nan optik sa, semèn sa a, msye ton pran Twitter pou ke li kòmanse pale de peyi Dayiti, deklarasyon ke l te fè a l'ONU pou ke l renouvle li pou l di ke kominote entènasyonal la dwe pran Ayiti an men e ke Ayiti son peyi ki enstable kote ke gang ap dirije e ke Fò ke gon bagay ki fèt pou regle koze peyi Dayiti. Nou konnen ke se pa paske prezidan Luis Abinader renmen peyi Dayiti otan ki fè l ap di sa yo. Li pral bay prèv lan, paske apre misye fin fè deklarasyon sa sou Twitter, chanselye ayisyen an ki se Claude Joseph, ki finalman, e nou fò n ba l kredi a, mete kanson l sou li pou l ba yon repons avèk. Prezidan dominiken an. Pandan ke prezidan dominiken ap pale de Ayiti, moun pa kab vwayaje ladan li, chanselye ayisyen an, minis afè etranjè a, Claude Joseph, li menm li pran Twitter li tou pou li reponn prezidan dominiken an pou di konsa ke, ey, pa bliye, pandan ke w ap pale de kriminalite an Ayiti, genyen yon ogmantasyon de kriminalite nan peyi w tou. Paske depatman deta ameriken an dayè, li mete yon alèt kote ke li mete dominiken nan nivo 3 Pou ke moun ka fè anpil prekosyon pou pa vwayaje la an Ayiti, yo mete alèt Ayiti a nan nivo 4. E Mesye Claude Joseph asire l tou pou l di prezidan dominiken an ekout li panse ke fò tou 2 peyi yo ta mete tèt yo ansanm pou yo sanse konfwonte Pwoblèm ensekirite la ki lakay tou de. Nou son peyi ekonomikman pli fèb ke Repiblik Dominikèn, nou son peyi ki militèman pli fèb ke Repiblik Dominikèn, men nou gon pase, nou gon istwa, e nou genyen de alye natirèl ke nou pa eksplwate malerezman, e moun ki otimon de zafè an nan peyi yo, yo pa konn kijan pou eksplwate. jan de alye natirèl ke Ayiti konn genyen yo. Anpil fwa yo rete sou yon seri de fo zanmi ki pa zanmi vreman, ki rele tèt yo zanmi, ki toujou ap mete baton nan wou peyi Dayiti, alò ke gen lòt zanmi ki vrè zanmi, ki bon zanmi, ki te ka ede Ayiti pi plis. Men se la a tou, pandan ke Chanselye ayisyen an fin bay repons sa a a prezidan dominiken an, ou pral jwenn vis minis dominiken ki a de zafè konsilè e de migrasyon, msye rele Halse Roman, ebyen msye li menm li pral monte sou Twitter l tou pou l enfòme dominiken yo, pou l enfòme tout moun ke gouvènman dominiken an sispann pwogram spesyal de viza pou etidyan ayisyen yo. ki ap vin etidye an Repiblik Dominikèn. Ou wè repons lan? Sela vle di ke lè ke moun sa yo ap fè pòz ipokrit yo, sitou Prezidan Luis Abinader k ap vin di ke fò yo pran Ayiti an men, fò yo sesi, fò yo sela, nou konnen trè byen ke se pa paske l renmen peyi a, paske lè ke chanselye ayisyen an ba misye monnen pyès li, ebyen li vekse, minis misye monte, li sispann viza. Ok, etidyan ayisyen yo ki an Repiblik Dominikèn, ki elve a anviwon 70 mil elèv, ka al etidye an Repiblik Dominikèn. Natirèlman, li pral touche vrèman etidyan ayisyen yo paske ou gen yon peyi kote ke moun k ap dirije yo, yo pa gen okenn konpetans, Ni yo pa gen okenn latitid pou ke yo ta fon bagay nan peyi an vreman. Tout nèg ap fè politik e tout moun ap chèche yon mwayen pou ke yo fè lajan nan peyi an pandan ke madanm yo a pitit yo ap viv deyò peyi an. Ke sa k nan opozisyon, ki sa k te nan opozisyon avan, ki sa k nan opozisyon kounye a, ki sa k sou pouvwa, tout se menm bagay, pa gen yonn ki ap fè okenn efò vreman pou chanje peyi Dayiti e sesi pou nan enterè mas pèp Ayisyen. Paske. Aksyon mesye sa yo pa janm vrèman nan enterè peyi an. Li toujou prete a ekivòk. Paske jiska prezan pa gen youn ki ka bay prèv de ki aksyon ke yo janm poze ki nan enterè peyi a. Jiska prezan, apre lanmò ansyen prezidan ayisyen an, se goumen pi rèd. Pa gen yon moun ki ka met tèt yo ansanm pou pwopoze yon bagay pou peyi a yon sòti de kriz. Tout nèg ap rale fisèl yo paske sa sèlman ke yo enterese yo se pran pouvwa a pou yal fè lajan pou yal kraze peyi a pi mal pandanstan sa a prezidan Luis Abinader li menm lap mande kominote entènasyonal pou entèveni an Ayiti durjans etc komsi m te ka di w li son gwo lidè peyi l lan pi bon pase Ayiti wi peyi l repiblik dominikèn pi bon pase Ayiti nan enfrastrikti nan yon pakèt bagay li yo devanse nou a plizyè koude men sa n vle di pa pou otan peyi nou, nan istwa li, nan sa ke nou reprezante, nan sa ke n fè, e nan sa ke n te fè pou Repiblik Dominikèn tou, yo ta sipoze gen plizoumwen kouraj pou yo te ka rekonèt Ayiti pou sa li ye a, kòm yon peyi ki gen yon gran istwa. Se byen malere ke se nan istwa nou sèlman nou oblije rete, paske o moman prezan, Ayiti nan yon eta deplorab e kote ke pou la premyè fwa nan istwa li, ke se gang, nèg a zam k ap dirije peyi sa a. Alò ke anpil nan zam sa yo se an Repiblik Dominikèn ke yo pase, anpil nan zam sa yo se nan pò Etazini ke yo pase, peyi ki swadizan di se zanmi nou yo ye, alò ke y ap enpoze peyi an pou bay tèt li sekirite, y ap enpoze peyi an kote ke enstitisyon ki ta genyen yo, olye yo ranfòse yo vin pi mal. M ap ba w egzanp trè senp, nou sonje deklarasyon madanm Lalime ki t ap, ki reprezante onu an Ayiti, ki ap dirije BINUH an Ayiti, bravo lakontantman ke l te bat, kote ke lè ke G9 te konstitiye yo tankou yon rezo, yon rezo malfektè, yo vin konfedere yo nan peyi an. Nou sonje, pandan ke BINUH, yonn nan wòl spesifik ke l genyen, se ranfòse jistis peyi an, gade eta jistis peyi an. Gen plis kòripsyon, gen plis kòwonpi, pa janm genyen yon efò ki fèt pou ke yo ta vrèman redore blazon sistèm jidisyè ayisyen an. Alò milyon dola ap pran sou do Ayiti, y ap mande, l'ONU ap mande dè milyon dola pou Ayiti toutan pou ede Ayiti, kòb sa yo ou pa wè kote yo pase, ki sa yo fè, ki enpak ke yo genyen nan peyi a alontèm. E se la a n ap pale de lipokrizi de la kominote entènasyonal e sitou pa peyi vwazen nou ki ap pran pòz ke l renmen Ayiti alò ke l ap maltrete Ayisyen, alò ke 70 mil etidyan ki pa gen anyen pou wè avèk deklarasyon mesye Luis Abinader fè a, li koupe viza yo. Poukisa l fè sa? Se paske nou genyen yon pakèt enègimèn ki o timon dè zafè de se peyi ki pa vrèman genyen konpetans ase ni yo pa gen bòn volonte ase pou yo vrèman sove peyi sa a. Nan moman an, se gang k ap fè e defè, gang ap antre nan lopital, ap boule lopital, epi popilasyon sivil lan, popilasyon ki nan sosyete sivil, ki a tou lè nivo nan se peyi a, de la boujwazi a la klas mwayèn, ou di mwens nan proletarya tout moun se pran bal la ofon ou pa wè okenn okenn veleyite de di ola nou bouke paske m sonje yon epòk lè te konn gen brigad vijilans kote ayisyen te konn pran destine yo an men pou kanpe anfas yon seri de kriminèl ki te konn gen zam ki te konn atake peyi an Konnya la, m pa konnen si se yon mò zonbi yo voye sou tout peyi m nan. Ayisyen ke m te konnen an ki te brav lan, m pa konn sa k ap pase konnya la a. Tout moun se bat ba, se bat ba pandan ke yon seri de gangstè, ganstè ki a kravat, ni ganstè ki nan lari a pye atè, ki gen yon seri de zam nan men yo ke yo pa ka menm pote, ebyen se yo menm k ap fè e defè nan yon peyi konsa. Alò ke yon swadizan gon seri de zanmi de la kominote entènasyonal ki pa regle anyen k serye, ou pa wè okenn veleyite vrèman pou yo ta ede fè yon chanjman nan peyi a. Nou pa di konsa ke se yo menm ki oblije fè travay pou nou, nou sipoze gen an mezi pou n fè afè nou. Men si ke w rele tèt ou zanmi nou, ou di ke w ap bay kòb, w ap sesi, w ap sela, ann pa fè yon seri de yon seri de ipokrizi, Lè ke pral gen eleksyon, ou pral vini met ajnou, mande pou vòt nou, epi, lè w vin monte sou pouvwa, pa gen anyen ke w regle serye nan peyi nou. Sa, li revòltan, e li revòlte nou menm, antanke Ayisyen, e Ayisyen Ameriken kap viv isit Ozetazini, ki ap patisipe nan ekonomi peyi sa a, pou nou wè se konsa ke yap trete nou E sesi o dela de jan pwòp Ayisyen frè nou ap trete nou an Ayiti. Ki lè, ki lè n ap deside pou n pran yon leve kanpe, pou n di non nou pa kapab ankò? Ki lè, paske ou di dyab bonjou l ap manje w, ou pa di dyab bonjou l ap manje w, se kounye a se met kanson nan tay nou, mare vant nou, mare zantray nou, kanpe pou n defann peyi nou kòm sa dwa. Il faut réfléchir, car il faut avoir une solution pour ce pays.